Kote yo fèt, kote kounya jounen jodi a yo retire yo pou yo regle bagay vòlè. Jodi a si wap gade 18 me pa gen lòt kote ou ka ou te ka fete se Akayè. Paske se la li pran nesans, se la tout bagay yo listwa nou, chak kote gen istwa yo. E menm jan lè w pran Vètyè, ou pran 18 novanm, batay de Vètyè se te Okap. E la yo fete. Men lè w pran 18 me, ou pran fèt drapo a li fete Akayè. Kèlke swa, jodi a la bab. E Akayè m t ap ye? M t ap Akayè. M t ap al manje ti tablèt mwen. M t ap al fete ak moun Akayè. M t ap al pran ti beny lanmè m. Se sa l t ap ye. Paske se la, tout kote pwovens yo, nan tout peyi a ka fete ka fete fèt drapo a wi. Men, zòn prensipal la se Akayè l ye. Men jodi a, lè w wè jodi a la, sa k fèt la la, ou wè de seri vòlè. Gang melanje avèk Ariel Henry. Gen nèg ki di yo kwè nan listwa. Gen nèg ki toujou ap konye pawòl Desalin. Men se menm magouyè sa yo jodi a ki pran drapo nou an kote yo pote l Okap. Men, moun Okap, yon sèl bagay m di nou, 18 novanm nan tou, yo pral fete l Akayè. 18 novanm nan pral fete Akayè tou. Pase fòk li kèlkeswa tranzisyon k pral vin la. Fok yo level menm 18 novanm lan pou yo fete la kayè. Pase m pa dakò tan. M pa ta swete moun okap pral rete pou yo bavade. M pa ta swete pou yo pral pale anpil pou yo di fok yo respekte listwa pou yo respekte tradisyon yo. Se sa fèm di pèp la kale jel poul gade lidè blofè yo. Dwat e gòch yo k ap pote diskou popilis yo, ki yo pa menm dwat, yo pa menm konn sa k dwat, yo pa menm dwat, yo pa menm konn sa k dwat, yo dwat e gòch. E sa fè m di pèp la, Moyiz Janchal jodi a, nan sa k pase Okap la, misye gen yon kou ladan l. Okap tout moun konnen se basyon Moyiz. Tout moun konnen Okap nan Nò a, pitit Desalin trè fò ladan l. Pèp jodi a k ap pale a, bagay sa revòlte m. Nan batay mwen, kote m soti. pou m met platfòm nan kanpe, kote m soti pou m met pati a kanpe. San m koule, m pran prizon, menas, madanm mwen tout kote, nou pa ka dòmi yon kote. Men soti a la, Moyiz vann batay pèp la. Misye vann batay pèp la avèk Aryèl, gang bhtk yo, gang sdp yo. Aprè batay pèp la, aprè moun ki fin disparèt, gang sa yo fin asasine, jodi a se sou menm san pèp la Moyiz pral pran kòb nan Okap pou l al fete 18 me. Ou pa kapab pale, pa gen yon moun ki ka pale, m pa ret ak nèg. Politik pa gen santiman, pa gen patizan. M kanpe dèyè w nan diskou, m kanpe dèyè w nan idewoloji w. Si mwen gen yon pati, w ap kraze yon pati pou m pa ta ka kanpe devan w. Kòman sa se fè? Kote w ap mennen m? Aprè tout tan w batay, men kote w vann yon batay. Men, moun Okap, nou gen pou n peye sa chè. E n ap peye l. N ap peye l m di w. Nou mèt vann grenn kola yo jodi 18 novanm nan. Paske l pap ka peye lekòl nou pou pitit nou 18 me a, li pap ka sa n pral pran la li pap ka pran reskonsablite nou. Vann grenn kola yo, Ariel Henry al ban nou moul, al ban nou mil goud la pou n al di viv nan èpòt la. Men nou sonje 18 novanm Moyiz Jachal te moute drapo nwa e wouj a Vètyè, li te bay diskou, li te di e chyen men chofè l pa ka vin vin pwononse diskou nan Okap. Men jodi a la. Pa gen drapo nwa e wouj non pote nan Okap. Moïse ap byen jwi. Li nan pouvwa l. L ap manje sou san pèp la. Sou san militan pitit Desalin yo koule yo. Men yon sèl bagay, listwa gen pou l kondane w. Lanati ap swiv ou. Nan to, menm lè m mouri. Men, gen yon jou, m ap tande listwa de ou. Pastè Fònmay, sispann itilize pèp la pou n renye sou do l. Yon sèl bagay m di. Moun okap nou met fè tout sa manje mil goud yo men gon jou nap peyel pase mwen okap epa pwòp li pwòp m wèl fatra m ta swete ariel anri tou leve fatra sa yo pwoblèm ki nan okap yo pou ariel anri tou rezoud li poul joun pale nan radyo pou nap vin pale de pwoblèm okap bab ap sal nou bann visye bann grangou bann bavant yon sèl bagay m diw moris jechal ou fini sa pèp la pare pou ou m pa kwè wap ka potel ou ka toujou rete kote w ye a wa senatè nan nò. wa majistra nan nò, wa depite, wa kazèk! Men, nan rès 9, 9 depatman peyi a, ou mèt konnen ou pa ka anyen ankò la. Ou konn sa k pase? Se sa k pral fè w moun, se sa k pral fè w koyeran. Ou konn sa k pase? Se sa k pral fè w koyeran, se sa k pral fè w moun. Pase bab jodi a, nan pozisyon w bati sa, bab pa ka rete kanpe ladan l. Pase se sa k fè w moun, pou moun wè w konsekan, w onèt. Men, direksyon pati sa, misye pran avè l la, misye antere pati a. Msye antere pati a, granmoun gen pou ke se moun ou ye. Moïse Jean Charles la, msye fini ak pati pitit Dessalines, se te byen prive li, te byen manman l, jodi a l vann li a phtk al vann li avèk Ariel Henry. Menm lè m pa konn chif la, men msye gon kòb lan men l. M pa pral pale de chif la non, menm lè m pa konnen l msye gon kòb lan men l. Mesye, Bab ou wè la, e nèg ki konn nan chanm Moïse wi. Moïse te di m Bab, jou m trayi batay pèp sa, pèp la. Lap kondane m wi. Misye trayi batay pèp la. Misye trayi batay pèp la. Lè misye te konn ap di lap goumen kont phtk. Se te manti. Se te yon blofè. Pat gen ken batay misye tap mennen kont phtk. Se bagay vant li. Li tap fout regle. Yon sèl bagay m di pèp la. Kale je nou. Pou nou pa pran nan diskou popilis anko. Pou yo pa redi nou anyen avèk nou. Dezyèm nèg bannen anko. Paske kote nou ale la. Nou pap al vote mal anko. Pou m bat jwenn bab nan lari a, m sakrifye tan m, pitit mwen, madanm mwen, rete grangou, rete soufri, pran prizon, pran bal, jodi a se sa Moyiz bay moun an don pati. M pa bezwen menm di w gentan wè yo, ou pa swiv, gade, al swiv tandans pèp la, swiv rezo sosyo, swiv pèp la k nan lari a, pèp ki te konn a Moyiz, ki te kwè se Moyiz ki ka retire yo nan sitiyasyon kote yo a, al swiv tandans yo, tann moun. Tande pèp la nan lari kap pale. E menm moun sa yo ki te konn dèyè Moyiz, ki te di esèl Moyiz ki gen yon baton nan men l ki ka redi yon kote. Men jodi a, wè baton sa, se te yon fo baton. E se te yon fo Moyiz, se te yon fo pwofèt. Wè bab, al gade depi nan kòmansman batay bab. Wè bab, bab konn tout sa Moyiz ka fè. Bagay Moyiz ap pale bagay sanksyon, konn sa k pase? Ban m di w yon bagay. Moyiz te gentan gen sanksyon, te gentan rann Moyiz pa ka pati. E al gade diskou Moyiz nan manifestasyon misye konn ap anonse, al gade l. Nan pawòl misyon devan anbasad e jodi a ou panse yo ka di Moïse teroris? Bon Moïse se vètyè li moute drapo nwa e wouj jodi a la pou dim konsa misye di konsa anbasad la men monchè al gade ki jwèt kap jwèt tande lè nèg sa yo di yap goumen kont la goch kont la dwat se may se blof pa gen anyen serye misye ap regle se te bavant li tap regle jodi a l manje. Ke vant li plen, men li mèt di konsa, pèp la, pèp la pare pou li. E sa pèp la pare pou li, li pap kapote yo. Tout moun wè l la. Gade mesye, on nèg ki reve sou 99 jou pou l fè 100 jou. Jodi a la, misye tiye tèt li. E Bouki, misye jwe wòl Bouki a. E jwe wòl Bouki a. Aprè tout batay yon pèp ki kwè nan ou, nan batay w ap mennen, pèp la di se sèl ou k ap met retire l nan dezè a. E jodi a, nan 99 jou a, ki pral fè 100 jou a, Ou tuye tèt ou. Enben min bagay bouki a voye Jean Charles jwe jodia la. Anba opozisyon!
Pa gen opozisyon ankò! Moise ta ka met sanksyon etazini pou l pran pou l pran okap li vann li ba ariel oo mesye nou mechan e map gade moise kan ap voye moun de twa grenn moun nou pral anbasad moise kan ap voye militan yo al mouri anbasad e m di militan ki pa konprann yo resezi nou tande pa gen lidè pou nou an ayiti tout lidè an ayiti se blofè yo ye e pòch yo ap plen si jodia kòman fè moise pou moise

Prè pou l pa ka anonse manifestasyon a monchè Moise Jean Charles ou mechan Moise Jean Charles ou mechan anpil wi Moise. Viv tèt ansanm, viv rekonsilyasyon, aba ensekirite, aba kidnapin, aba grangou, aba grangou, aba lamisè, aba lavichè, aba ensekirite, aba kidnapin. Nenpòt kote, nenpòt kote yo mete drapo a. Li t ap toujou, li t ap, l ap toujou koze fyète n. Men se paske jan misye deplase l la e pa yon moun nou te vote, se pa yon moun ki gen kalite, se pa yon moun ki te gen moralite ki pou deplase drapo a. Men l pa yon pwoblèm paske se sou tèritwa ayisyen l ap fèt. Se zansèt yo te ka batay pou yo ba nou tèritwa sa ki se 27 mil 750 kilomèt kare. Sa fè ke nou ka fete drapo a nan nenpòt lè depi nou, nou, nou, nou valorize l, nou, nou mete mesye polis la nan plas li. Sa fè ke l pa yon pwoblèm. Men se pa avè. Modè, se pa de avèk modè lapatrid sa yo. Tout militan pran men nou. Peyi a paka rete konsa. Peyi a paka rete konsa. Nou paka livre peyi a bay Ariel pou l fè sa l vle. Kan l vle, jan l vle. Ariel se papa bandi, se papa gang. Se pa gang yo l pè, paske se papa yo. Li voye zam ba yo, li voye bal ba yo, li voye lajan ba yo. Ariel paka di se pou bandi li pa al akayè li konn sa lap fè a lal krache sou èv prezidan jovenel moïse nan vil okap ayisyen melanje ak tyoul fatra ki rele moïse jean charles la ki pran 117 milyon de goud nan men ariel. Pou Ariel ka vin krache sou kadav prezidan Jovenel Moïse nan okap ayisyen.